E talè an, m t ap gade voa Kreyòl epi se konsa m t al tonbe sou kèk atis ki t ap bay opinyon yo sou sitiyasyon Ayiti nan moman an. Epi m t ap poze tèt mwen kesyon, èske atis ayisyen yo pa ka bay yon kout men nan retire peyi a nan sitiyasyon li la? M pral ban nou tande yon ti ekstrè de sa Kadilak t ap di, de sa Mak D t ap di, epi de sa Mayestwo Ritchi t ap di, epi m te menm tande entèvyou Wyclef Jean te bay Valerio Saint Louis nan voa Kreyòl. Epi m t ap opine sou tout atis sa yo k ap bay opinyon pa yo, epi m te menm remake ladan yo E apa de Wiclef Jean vreman ki te klerman mande e Ariel Henry ke l demisyone. Apre sa, lot artist yo, e yo eksprime yo. Men onetman m pa satisfe paske m pa we kote yo kanpe. Il e vre ke yo di ko sa ke yo pa konfotab. Ok, yo pa konfotab, ok peyi a se peyi yo, yo pa renmen sa kap fet la. Men mesye, Peyi a se peyi nou li ye sèten, men nou sipoze kapab di yon bagay. Ou konnen, bon, avan ke mwen avanse pi lwen, e m pral fè nou tande nèg yo, epi apre mwen menm m a di sa m ap di an. Okey?
Ayiti pa ka rete konsa. Ayiti pa ka rete nan sitiyasyon li ye jodi a la. Gen anpil moun ki rete yo nan efektif vakans lakay yo. Menm jan ak divès lòt prestasyon li, Kadilak pa t rate okazyon. okazyon pou l eksprime fristrasyon l sou podyòm chanpyona Madan Gougous. Aprè pèfòmans jèn atis la, nou te pase pa dèyè stage la pou n mande l enpresyon l. Monchè nan moman an, m kapab di Ayiti, Ayiti pa m nan, lè m te pi piti. Se vre sa pa t bon, se vre sa pa t bon men l pa t nan nivo sa mesye. La conscience morale est le pouvoir que nous avons pour distinguer le bien et le mal. Ann idantifye byen yo avèk mal yo, ann sispann fè mal, ann met tèt nou ansanm pou n retire Ayiti nan sa ke l ye a. Kisa ki ta dwe fèt pou sitiyasyon an chanje an Ayiti? Macdy, chantè armonik, reponn nou konsa.
A, m pa menm ka di menm. Kisa m pral di? Lè nou pèsiste atis la deside kase ti moso lapawòl ak nou men avèk anpil fristrasyon. Se Ayiti se nan twou y ap foure l l ap antre de jou an jou e mwen menm lè m ap pale antank atis m pale avèk twòp emosyon m pale avèk tout kè m epi l pa nan pataj mwen aprè. Kisa w panse k ta dwe fèt?
I don't know. Mpa konnen menn. Mpa konnen. Franchman mpa konnen. Jean Herard Richard, maestro gwoup Klass ke nou te rankontre dèyè podyòm nan tou, pa t kache desepsyon l pou jan l wè sitiyasyon ap dejenere an Ayiti. Nou chak gen rasin nou anba a, nou gen fanmi anba a, nou gen I mean gon pakèt bagay nap goumen pou yo se pou n ka jere anba a. Ou konprann? Lè anba a bloke, se tankou rèv nou bloke. Bon se pa yon moun ki vin la fè vye zo vrèman, tout moun vin la tanporèman, reyalize sa w ap reyalize epi pou al jere. Li yon ti jan anbarasan, paske tout moun gen peyi, e pa nou sèl ki gen peyi. M pa konfòtab. M pa konfòtab.
Menm jan ak Richie, plizyè lòt atis santi yo pa konfòtab nan sa k ap pase nan peyi a. N ap kontinye mande pou Doktè Ariel Henry kite pouvwa a. Kounye an, ou chonje sa m te di? M te di nou ke t ap gen san, t ap gen anpil san. M pa kè sa okenn moun di nan sitiyasyon ki pase avanyè a, se pa t yon bon sitiyasyon. Paske si w se yon lidè, lè fini kounye an, ou fè de gwoup sa yo ap goumen, ke de gwoup sa yo se entititisyon. Bsap se yon enstitisyon. Epi la polis jisteman. Ou fas a fas ak la polis.
Ou wè lè m al nan mezon blanch, yo rele bsap an environmental guard unit. So yo gade yo konsa.
Kisa atis e gwo vedèt entènasyonal ke ou menm Wyclef Jean ou zanmi avè yo, ou fè biznis avè yo, ou hang out avè yo, kisa yo panse de Ayiti, kisa yo di w de Ayiti, de peyi pa w? Ki pèsepsyon yo de Ayiti? Yo tou renmen Ayiti. Yo renmen Ayiti amò. Ou konprann? Yo toujou di m ki lè nou prale. Sa sèlman. Paske pa gen moun an tèm de nivo mwen, sèl bagay ke ki frape tout atis yo, Yo, when we going to Haiti? But yo! I heard they just kidnapped somebody last week, bro! They can't be like, ou konprann? So, si ke nou ka etabli sekirite an.
Èske Wyclef Jean gen anbisyon politik? Si e lè gen eleksyon an Ayiti, Wyclef Jean ap retounen kòm kandida ou figure politik an Ayiti? Ou gen anbisyon sa? Non, mwen pa, mwen pa gen anbisyon pou, pou m pran kanè ankò, right? Men, bon Ou pa pran kanè ankò? Yeah, non, mwen pa gen anbisyon pou sa. Men, poukisa ke mwen te fè sa? Se paske mwen te wè yon absans nan pouvwa a. Sa ke mwen bezwen. Mwen ta renmen Elon Musk nan peyi pam. Mwen ta renmen Donald Trump nan peyi pam. Mwen envestisman map fè avèk nèg mwen yo tout lòt kote. Nap eseye fè bagay. Poukisa ke m pa ka vin fè envestisman an Ayiti? So an tèm de sa, eske m gen yon moun ke map ke m pral sipòte nan fiti an? Wi. Menm jan ke E kiyès li ye? M pa konnen men bon m baw egzanp. Ou ka di ok. Wiclef ou te sipote ou te pou Aristide wiclef ou te pou a preval ah wiclef nou pa avek ou pase ou te a mateli oh wiclef nou pa ou konprann men kounye an chwa paw se pou chwa paw so fok ou soti pou al vote li trè enpotan si w gen paspo ayisyen w al vote men sa ke map di nou ke ki ki ki moun map chache pou m vote pou m ta renmen ke se yon moun ke lè map mennen group mwen an ayiti an ke nou ka gad moun sa klè nan zye li di ke mwen gen kontwòl ou pap moun pa pral sou kou pou anvlòp. Nou gen kontwòl, si w al nan zòn sa a yo pap kidnape w. Sitiyasyon an retabli, gen sekirite. Si, yè so m ta renmen gen yon moun ki ka etabli sekirite an. M panse Ozetazini sèlman genyen plis ke 500 atis ayisyen. M pa vle egzajere alòs E lè m di 501 atis ayisyen, m pa sèlman pale de chantè, m pale de e tout mizisyen yo. Ok, li gen dwa se yon euh, chantè, byen sur, ok, yon basis, yon gitaris, yon tanbourinè, ok, menm lè se pa yon atis, atis ayisyen ki ki rezide, men le fèk ke l toujou o Zetazini, m panse ke li gen yon fleksibilite pou l fè yon seri de bagay. E ki sa m vle di? Se ke si nou gen yon kantite atis ayisyen konsa ki kapab fè ou tan de vwa yo pandan ke yo nan diaspora, pandan ke yo o Zetazini, ou ben menm lè ta gen yon kantite tou o Kanada, ok, men ma pran lè Zetazini. Si kapab genyen, pa egzanp, anviron 200 a 500 atis ayisyen ki fè yon koalisyon, ki fè yon demand pou yo ale nan Mezon Blanch. E si yo pa ka ale nan Mezon Blanch, mande pou yo rankontre Sena Ameriken an. Paske, prensipal moun oube peyi oube otorite de peyi ki kenbe Ariel nan peyi a, se Lè Zetazini. Sa a nou pa ka inyore l. Donk nou konnen, Lè Zetazini depi l pale, donk se fini. Donk se yo menm, si yo pat yo menm, Ariel pa tap la ankon. E, pèp Ayisyen, Nou konsyan ke pèp lan pa ka jete Ariel. Paske si yo te ka jete Ariel, yo tap fè sa deja. Donk, nou konsyan, manifestasyon fèt, revolisyon lanse, moun mouri, ok, nou pa ka jete Ariel. Ariel son bout fè, ok, Ariel, tout sa nou fè Ariel kanpe, kouke makak. Donk, moun ki mete Ariel la, se li menm pou nou pa avèl pou nou pale. Donk, nou menm atis yo, donk, nou menm vwa nou kapab sonnen, vwa nou kapab fè plis eko si nou mete yo ansanm. Byen ke, diaspora a, li rete lap gade, Ok ou pa janm wè Ayiti rive nan nivo sa la a ou pa janm wè diaspora a mete ansanm ok pou rele anmwey nan zòrèy blan ameriken pou retire sa a yo mete la a pou m pa konn sa pou l fè a m pa konn pou kiyès l ap travay kiyès moun l ap sèvi e m pa konnen ok m pa konn pou kiyès l ap travay donk se yon bagay yo mete la a peyi a p ap dirije donk mesye atis yo nou ka fè yon bagay mete vwa nou ansanm Paske m panse nou se sèl altènatif ki rete. Ok, ale kote pou nou ale a, fè yo tande vwa nou, ok, epi pou nou retire Ariel. Paske Ariel nou konsyan se yon nèg ki pa gen san, se yon nèg ki pa yon sèvitè, Ariel pa fè anyen an Ayiti. Ariel se kilon vè yo, nou se retire l la. Paske pa gen anyen l ap itil. Taks popilasyon an ap peye yon gwoup de moun ki p ap sèvi popilasyon an. Donk, mesye atis yo, m sot tande pale nou, m wè genyen nan nou se woule n ap woule de bò, ok, mwen wè Wyclef ki fè yon, ki fè yon deklarasyon ki plis ou mwen dirèk, li montre pozisyon l, ke ke Ariel demisyone donk dayè menm mo demisyone a m pa kwè ke Ariel vo l paske Ariel pat janm anplwaye nou pat janm mete Ariel Ariel se depoze yo depoze l la ke moun ki depoze l la vin pran l mesye dam atis yo nou ka itil peyi a pa kite peyi a mouri sou konsyans nou nou konn ap fè pwogram anviwon 4 5 mil moun 6 mil moun 10 mil moun kanpe devan nou nou ka motive moun yo fè moun yo degaje yo retire Ariel la. Mesye dam map priye nou an gras fè sa pou peyi a vwa nou ka rive lwen kòm atis trè lwen vwa nou ka rive itilize vwa ke nou genyen pou nou chante a vwa pou nou fè moun fredone a vwa fè pou nou fè moun vole anlè a pou nou retire ayiti nan sa li ye la. Retire Ayiti anba men vanpir sa yo. Retire Ayiti anba men sansi sa yo. Retire Ayiti anba grif animal sovaj sa yo. Mèsi. Bless.